Hello guys ici Jenn yon sèl Jenn pou tout yon nasyon byenveni nan Jenn yon ti koze sa fè lontan ke nou pa wè Jenn tout moun tap mande pou Jenn alò je suis de retour Jenn te vrèman okipe avèk anpil lòt aktivite ke li tap antreprann. Donk map salye tout moun kap gade emisyon sa atravè le mond peu importe kote ou ye an map diw byen venu e ou kapab like pataje e abone a chèn YouTube Djenn yon ti koze. Jodi an nou gen avèk nou yon atis byen òdinè yon atis vrèman vrèman ke anpil moun konnen kiyès li ye, Donk se frère Charles ke tout moun te konnen sou le non de Don Gon. Donk nou pral prezante nou atis lan, li pral pale nou de li menm, li pral pale nou de pakou li, nou pral di anpil pil bèl pawòl de atis sa. Alò a prezante nou frère Charles. Bonjour frère Charles. Bonjou Jim, mèsi pou lenvitasyon. Sa m fè plezi e se yon onè pou mwen pou m resevwa w sou plato Jim yon ti koze. Frè Chal, donk, mwen ta renmen w pale piblik la de ou menm. Gen anpil moun ki konnen Frè Chal, men tout moun ki konnen w sou le non de Don Gon. Kounye an la ou pral pale yo kiyès ki Frè Chal e ki, poukisa non sa chanje, Don Gon chanje an Frè Chal. E A vrè di, m ap salye chak manb ki pral koute m e k ap koute m prezantman kèlkeswa peyi ou ye e m ap di lapè avèk nou tout e nou konnen ke non Dongwen nan soti pa Frè Chal se pa rapò ke veki m pa rapò pase m ki vin fè m devni Frè Chal epi m vin wè pa gen anyen nan mond lan epi m vin fè tranzisyon sa pou le moman. Bèl bagay bèl bagay alò sa kòmanc byen sa kòmanc byen donk Nou ta renmen konnen avan tou frè Charles, eske frè Charles marye, selibatè, e tou sa, paske m konnen ke gen moun kap gade jan w gen frechè sa sou w la, m pa vle yo gen zye sou atis lan la, fòk ou tou di yo angaje oubyen ou pa angaje. Men, moun lap jis gade m lap wè son moun angaje men otomatik. Depi yo wè w yo wè w angaje. Bon nou tande, nou tande bagay yo mezanmi, m pap repranl pou nou, nou gentan wè bagay yo, frè Charles deja angaje. Si nou te gen zye sou li. Retire zye nou. Donk nou pral kòmanse frè Chal avèk lè kesyon vrèman pètinan. Bon lè m di pètinan se ki vle di. Depi ki lè tranzisyon sa fèt nan lago de frè Chal a Don Gold? Depi ki lè? Tranzisyon sa fèt sa fè depi 2020 fen 2020.

Ou poko gen 1 an. Sa fè 1 an m konvèti 2021 m konvèti m bay Bondye lavi m m pran yon lòt direksyon pa rapò avèk pakou m mwen santi ke m pat nan bon direksyon men an menm tan m pa kont sa m sa k te rive m yo non pli tou paske se yo menm ki fè m sa m ye jodi a. chanjman m pote a e yo menm ki fèm wè diferans lan tou. Ok ok donk dans le passé lè ke ou te sur le nom de Don Goon konbyen mizik ou te gentan sòti a lepòk e ki efè mizik sa yo te fèt sou moun pa rapò a mizik wap fè jounen jodi a? Sa son kesyon vrèman ki difisil a reponn, ou konn sa. Wi, map teke jwenn kanmenm. Wi, m konnen wap kapab reponn mwen kanmenm paske piblik la ta renmen konnen paske m konnen ase souvan lè ke ou fè jan de tranzisyon sa yo, sa konn rive pafwa ke ou pèdi fanatik, sa konn rive pafwa yon seri de moun ki te abone avè w yo swa pa dakò chemen w fè yo dezabone, m pa konn si sa rive w, men pale m de chanjman sa yo. Apre di chanjman sa, li fèt nan tout sans nèt, menm fizikman, mantalman, tout bagay nan mwen chanje. Sajès, tout. E chanjman sa, m pa konte le fè ke m pèdi fanatik pa rapò chanjman m nan, paske fanatik la pa konn sa m t ap sibi, li pa konn kote m sòti, li pa konn poukisa vrèman vre an reyalite poukisa chanjman fèt. Men avrèdi. Ke se yon sitiyasyon ki trè grav, ki te trè di ke m t ap sibi epi e Bondye lonje men l pran m epi m pa regrèt epi ki fè ansòt ke mwen vin fè tranzisyon sa epi menm o nivo mizikal mwen vin chanje e m fè mizik evanjelik prezantman. Men sou non Don Gon m te konn fè de seri de mizik vrèman yo te gen fanatik pa yo. Mizik sa te gen kliyantèl pa l. E sa pa t etone m ke mwen t ap pèdi fan. Men tout sa m konnen m ap gen nouvo fan. Men si m byen konprann jan w pale an la sa vle di Pandan ke ou vin chanje non an Frère Charles, ou pèdi yon pakèt fanatik. Oh!
Se kòm si yon kout bal mwen te fè lè m chanje a, si w wè jan moun yo pede kouri. Sa w ap di m la? Se kout san moun ap sòti pip pip pip pip.
Waww!
Wè men, sa pwouve ke gen yon chanjman tou e m pa nwi paske sa e mwen k pou alèz. Si m santi m bon nan po m, so. Men m kapab di w ase souvan lè jan de bagay sa yo rive, se sur ke fò w te atann ou sa. Epi sa, se dè zeprèv osi. Se kòm si w ap pase dè zeprèv, e eprèv yo ou konnen ke lè yo vini ou oblije pran yo a de bra. E se sa k ap, e sa k ap fè Bondye wè tou, èske ou ansanm avèk li a san pou san oubyen èske sa ap fè ou ba l do. M pa konnen kòman ou wè l ou menm. M pap janm bay Bondye do e m pa kwè Bondye ap janm ban m do tou paske pou kote l foure men pran m m pap janm ba l do paske m pa engra gen de kote Bondye foure men pran w se ou k konnen l ak Bondye paske m konnen m te sòti lwen kòm premye mizik mwen fè avan an mwen rele tit la e m sòti lwen e lè m di w m sòti lwen m sòti lwen nan tout sans sa vle di ke E pou sa ke m ka rann kont ki sa k bon pou mwen. E pou sa fàn yo pa ka fè m pè. Ke yon fàn kouri sa se li menm. E mwen menm ki konn sa m ap viv. Se ou menm ki konnen. E m konnen Bondye ap ban m doub fàn ankò. Non sa se klè. Sa vle di ke e jis se yon chanjman k ap fèt. Se yon chanjman. Fòk chanjman fèt. Yes li enpòtan.
Wi. E la Bondye ap wè fwè w tou. Egzakteman. Men kounye an la frè Charles mwen ta renmen ou eksplike piblik la, eksplike fàn ou yo. Ki sa. ki te rive Franchal ki fè li vin pran Bondye o serye. Menm si w pa ta vle esplike m a san pou san, men m kwè piblik la ta renmen konn yon ide paske ase souvan lè w bay yon temwanyaj konsa de kisa ki mennen w a la repantans, sa vin pèmèt lòt moun k ap swiv ou vin ede lòt moun tou vin jwenn Bondye. M pa konn si sa deranje w pataje temwanyaj sa ansanm avèk piblik ou an. Kòm m ka rale yon ti mennen vini sou li. Ok pafè. Se yon sitiyasyon m t ap viv okontrè m ta pral choute 2 videyo ki se lite yon mizik m te fè e lite epi pete bal. Se an menm tan ke m te gen yon kontraryete ki te rive pandan m ap choute videyo a m te tou malad Epi pandan m ap fè sa, m wè la ke pou m te fè chanjman pou yon bagay ki te rive m. M te malad, m tonbe, yon kip sitiyasyon denkou, ou konprann. Men m pa vle two pale sou sa pou moman. Epi. Men èske ou te al kay doktè lè sa te rive w lan? Èske ou te entène lopital? Èske w te al kay doktè? Èske doktè te ba w medikaman? Ki jan de maladi ak doulè? Jan de maladi sa, e pa maladi doktè yo. E maladi ayisyen sitou, ou konprann? E maladi ayisyen, jalouzi, bay sa yo. M te gen anpil nèlmi pandan m te chaje zanmi, ou konprann? Sa vle di ke se. Se nan mache tou, konprann neglijans epi fè moun konfyans. Chèche fè eksperyans tou. Chèche fè eksperyans nan lavi a, sa vin kòmsi, men fò m te pase pa la pou Bondye te ka lonje men pou mwen, pou l te ka fè m wè la reyalite. E m pa regrèt jan m di w la, sa vin fè m wè lavi a yon lòt fason.
Men kisa m kapab di w frè Chal, lè ke nan moman ke ou wè tranzisyon sa fè pou ou pral bay Bondye lavi w, kijan w te santi w? E ki dènye rekou ke w te genyen vrèman? Eske w te wè se vrèman Bondye pou te vin jwenn oubyen eske w wè w te dwe tante yon lòt chans ankò pou w wè eske se te chemen sa vrèman ke w te vle?
Bon, pa bliye ke m te pwofon deyò a, sa vle di ke m eseye tout sa pou m te eseye deyò a m wè l pa itil anyen. Epi m vin remake se Bondye ki gen viktwa, se Bondye ki fè chanjman, se Bondye ki geri. E Bondye ki geri m. Si Bondye pa t geri m, m pa t ap janm kanpe a. M asire m konsa nan li menm, li fè m wè de seri de bagay ke m pa t janm espere. E si e pou geri, kounye a m geri san pou san gras a li menm.

Prachal, Nou se bon zanmi, nou leve ansanm, nou gen plis ke nenpòt 25 a 26 an, petèt menm plis, prèske 30 an damitye depi m konn frè Chal, men an menm tan se yon moun ke m apresye anpil e se yon moun mwen kounya la tranzisyon sa k fèt nan lavi l an, vi ke nou nan menm chemen tou, donk nou vin plis soude ankò.

pou yo ka konprann. Dèfwa, m pral di w, ou leve nan yon bagay oubyen swa paran w, gran paran w t ap bagadi, ou wè li fè dizan, douzan, swadizan l gen yon lwa rasin ki mache avè l. Li fè kenzan, li gen ventan, li gen karantan men l ap reve sou plas. Li vin reyalize lè l gen swasantan men l stil ap reve sou plas, kisa l reyalize nan vi l men li ap adore yon imaj taye. M pa di l pa puisan non, men Bondye tou puisan. Bondye tou puisan, egzakteman. Men si m ka al wè Bondye ki tou puisan an. Poukisa m oblije fè tout teyat sa yo? M pa kont yon moun ki fè chwa w. Sa vle di la frè chal, frè chal sim byen konprann ou eseye anpil bagay nan misik la ou wèl pa mache pou ou ou vin wè. M eseye, m eseye m paka ba w manti m eseye. Anpil gwo bagay.
M malad lanmò konsa avèm m zanmi lanmò. Yo paka fè anyen pou ou. Yo paka fè anyen pou mwen okontrè jou yo tap konte pou mwen e lè ap konte pou mwen. Lè m wè sa, m pa konnen, lide m di m se Bondye ki bay pouvwa epi m annik jis di o m te gen yon patnè avè m, m di a monchè m ap lage vi m bay Bondye. Li sòti nan bouch mwen konsa epi menm kote a tou m wè. Pase tout pòt ou te frape nan mond envizib sa a youn pa t mache. M frape pòt tout peyi.
E pa jis m frape Kanada, ke l Gonayiv, ke l Senmak, Okap, Sendomeng.

Nan tan nap viv la la ou pa bay Bondye glwa ou pa bay Bondye viw etan wap pèdi men map lourel zafè ou menm kap panse mal wap di ah misye fou menm fou pou Bondye ki melem ou menm se chwa paw. Bon konnen ke tranzisyon sa w fè a la ou sûrement m pa konnen sa se kestyon map mande w eske menm zanmi w te gen an yo ret avè w oubyen kijan sa ye? M se yon nèg ki te chaje zanmi tout kwen m te gen zanmi Men, aktyèlman la, si m gen 4 zanmi, konnen e fanmi m prèske. Waw!
E menm, menm fanm ou ap detache w tou, ou konn sa. Wi, w ap jwenn sa, w ap jwenn sa. Fò w atann ou a tout sa yo. Men avantaj m gen, Bondye toujou mete yon moun ki ranplase m, toutswit. Ou konprann? Sa vle di ke m pa janm an pèdan an reyalite. M toujou nan ganyan. Waw!
Guys, se moun pou ta pale nou de Frè Charles. Frè Chal lontan m te konn pale l de Bondye, li pa janm okipe m, se boutèy li k toujou nan men l. Alò tranzisyon sa lè m di nou ke sa fè m plezi m kontan ke m wè Bondye pran frè Chal li chanje l, li mete l lòt kote, donk se yon gras se yon benediksyon. Men kesyon m gen pou w kounya la frè Chal, ou di m ke kounya la se mizik kretyèn ou fè kounya la, kòman sa ye, èske w gen yon albòm w ap prepare, èske w gen videyo k ap vini, èske w gen videyo k sòti deja, fè yon ti pale avèk piblik la. M gen 3 video ki soti deja non m gen 4 video paske m gen youn ki soti jodi a menm ki se dimanch evanjelik pou 4 video mizik kretyen ki soti deja kòman fè poko wè yo sa k pase e sou frechal m pa fè tèlman piblisite non fò w fè fò w fè monchè si w ale sou frechal wap wè l sou youtube sou youtube nòmalman ok frechal epi map wè l bay bondye lavi w. Wap wè mwen soti lwen pitye pou ayiti wap wè se ou se wa Ok ou se wa m kwè ke sa pa fè 2 jou li soti nèt jodi an soti ok ok ok pafè pafè alò lèm fini m pral vizyone li epi tou nap metel tou nan emisyon an tou nap metel pou moun ki pako wèl epi nap mete ki kote pou yo al swiv ou pou sa pou yo kapab wè bagay yo men kounya la frè chal sam ta bezwen konnen. Ki pwojè aveni ke w genyen pou karyè evanjelik ou? Pwojè m genyen, bon, tout sa m ap fè, kan il saji de mizik evanjelik e Bondye m mande pèmisyon, alò m poko pale de sa avè l pou m ta konnen ki pwojè m genyen prezantman, men tout sa m konnen se fè mizik evanjelik e kòmsi on jan de temwanyaj sitiyasyon m ke m fè transfòme an mizik sa vle di ke jis pou pou moun yo kapab konprann kisa m t ap andire epi pou le moman e konsa m bwale. Ok, w ap vann mizik ou yo atravè temwanyaj ou atravè kote w sòti pou w ka ramne yon lòt a la repantan. Egzakteman pou ka konprann ke kote li a li pa bon ou di mwen li ka mete chanjman pou l pa pèdi espwa tou panse gon Bondye ki egziste gen k pa konnen Bondye egziste menm jan avè m jan w sot di l la m t ap viv nan inyorans la a m vin rann kont ke gon èt siprèm ki pi fò epi li la l ka fè tout bagay pou ou. Egzakteman e sa yon lòt moun pa panse tou mwen dèfwa m mande M mande kisa k nan tèt moun yo ase souvan. Ou wè w dòmi ou leve, fòk ou panse ke gen yon moun ki dèyè sa. E pa vre? Ou pa kouche sou kabann lopital, ou an sante, fanmi w an sante. Fòk ou mande kiyès moun ki dèyè sa. Paske gen moun ki ta renmen nan plas ou ki pa nan plas ou. Men kounye an la frè Chal, sa m gen pou m di w osi, èske w gen yon manadjè, èske ou gen yon ekip k ap travay ansanm avèk ou? M pa gen manadjè. Men m gen de twa, m gen kolèg k ap travay avèk mwen. Ok, ok.
Men mizik ou yo èske se ou k ekri oubyen moun ekri pou ou? M fè tout, m fè tout. M se yon aktè, m pwodiktè, m fè tout. Wi se vre, je si te un acteur vreman paske ou jwe nan Chay Fanmi, plen lòt fim ankò m konnen ou jwe ladan yo, m pa sonje non yo men se vre Prench Al s on aktè. Li se li se reyalizatè mizik li, li se pwodiktè mizik li, li tout tout tout tout nèt. E se yon òm dafè tou, fò m fò m sonje di nou sa. Se yon òm dafè, bon nou poko ap pale de bagay òm dafè lan, men yon bòn fwa m ap fè l vin la pou l pale nou de ki jan de biznis ke l genyen, sa l fè paske e bon moun ki renmen vwe yo pale de bagay sa yo men. Mwen pa de non m renmen fòksyone an sipriz. Menm mizik m ap fè m pa di moun non. E si w vle gade l? Si w vle wè l? E konsa e men avan e bagay e pwoblèm sa mwen gen m pa janm fè piblisite. Non li enpòtan fòk ou fè l. Paske si w son atis fòk ou kapab fè l. Se la w ap vann tèt ou. Se la moun ap aprann wè ki sa w fè. Sa w genyen pou yo kapab swiv ou. Li trè trè enpòtan. Donk kounye an la frè Charles èske gen yon bagay ou ta renmen di piblik la ke mwen pa di w? Èske gen yon Gon bagay mwen bliye di w ke ou menm ou te Gon bagay ou di m la men m pa t rale sou li ou di m ou t ap pale de cheve poukisa chanjman cheve Egzakteman m te pase sou sa avan w pa t ko di m anyen Yeah m pot ko di w te poze m kesyon Men koupe cheve a sa vle ryen di pa rapò avèk yon moun k ap sèvi Bondye ou gen dwa gen dread ou nan tèt ou

Ah frè cham ou pa sou pale non. Non m koupe cheve a pou anpil bagay wi. M ta renmen konn rezon an. M koupe cheve a poum te fè chanjman pou de mwen menm. M koupe cheve a paske l te jwe anpil wòl nan tèt mwen paske l te konn atire de seri de bagay ki pa fè m santi ki pap fèm plezi ki ka fèm fèb pa rapò avèk enfliyans pa rapò sa se mwen menm

Ki fè an sòt ke an gran detay m pa ka ban nou plis ke sa. Ya, ebyen bon, si w te fè 23 zan avè l sèl sa m ka di, ou fè 23 zan avè l aprè 23 zan ou retire l sa vle di gen yon bòn rezon petèt ou pa kapab pataje avèk piblik lan men Bondye konnen. Bondye konnen.
Ok, donk Pou mo de la fin an guys Jan Franchal sot di li genyen 3 ou 4 video se sa? M gen 4 video ki soti evanjelik men pou yon moun ki bezwen konnen pase m pou l gen yon ide pou l wè chanjman tou l gen dwa toujou ale sou Don Gon mizik ansyen an epi l ap wè lide a paske m pa efase yo m kite yo kòm se pou moun wè chanjman kòm temwanyaj pou yo wè chanjman men pa pou Pou m bagay spesyal se jis pou moun ka konprann tranzisyon m nan, pou l wè kote m sòti nan yon espas de 1 an, pou l wè ke Bondye ka chanje lavi w, Bondye ka chanje w, transfòme w epi e Bondye k deside. W ap pran pòz gwo nèg, w ap pran pòz sòya, e Bondye k poko met men sou w. Egzakteman.
E osi si nou vle wè nouvo videyo Frè Chal yo, ke li fè pou mizik evanjelik yo frère Charles nou prale sou youtube li ki se frère Charles tou senpleman nap wè nouvo mizik li sa m kwè ke paj sa se bagay evanjelik sèlman ou mete sou li pa vre? Frère Charles wap wè instagram mwen frère Charles tout nèt frère Charles. Tout bagay facebook frère Charles se nou vle swiv li donk ou pa gen kelke moun ou vle salye avan ke nou fini? Map salye.

M salye tout fan yo, tout moun nèt kap koute m, kap koute m nan emisyon. Gade frè Chal kap pase sou mwen. Mwen di w salye boubout lan wi frè Chal. M salye boubout la. Bon vwala, la tu parle. M salye boubout la, m salye tout fan yo, m salye tout moun ki kanpe avè m, manman m, pastè m. M salye chak manb ki pral koute m, sa k konnen m e sa k poko konnen m e sa k pral aprann konnen m, m salye nou tout. e m espere ke m pa pale anpil, petèt ke nou ka pa konprann, men swiv mizik mwen yo epi sa ap ede nou, dèfwa li pote yon mesaj, l ap ede nou sòti nan fènwa kote nou ye a, kèlkeswa peyi w ap viv, ke l Chili, Ayiti, Brezil, Ozetazini. Vin nan Djine, paske li se yon animatris ki vrèman spesyal, epi li bon, li renmen sa l ap fè a, tout staff la, E m felisite l pou djòb sa l ap fè a. Merci beaucoup frère Charles merci se te yon plezi pou mwen pou m te resevwa sou plato Jane yon ti koze donk trè prochènman nou kapab gen lòt envite ankò e m ap mete nou an alèt pou n konn kiyès k ap vini nan Jane yon ti koze next time alò m ap di tout moun merci ki t ap swiv emisyon sa pa bliye al abone nou sou chèn youtube Jane yon ti koze an 1 mo pou nou kapab wè tout tout tout tout tout bagay kap vini epi pa bliye klike sou klòch noktifikasyon an pou nou kapab jwenn tout sam lage alò mèsi tout moun a trè byento pou yon lòt emisyon Jane yon ti koze yon sèl Jane pou tout yon nasyon babay.